Medam e mesye bonjou, bonswa, sa pral depan de nan lè wap gade videyo sa. Yon lòt fwa ankò nou prezante nou, nou se Chrisnel Jeanty pou si ou son moun ki ap wè nou pou la premyè fwa. E si ou abitye wè nou deja, nou diw mèsi pou bon travay ou paske ou pèdi tanw ou gade nou e ou pataje videyo yo. Nou diw mèsi pou sa. E si ou se premye fwa wap wè nou nap mande w pou abòne sou chanèl la. Gade anba kote ou wè ti bouton wouj la si telefòn ou an an fransè lap make abòne si li an anglè lap make sus cribe si li an espanyòl lap make suscribete oubyen suscribirse. Youn nan sa yo lap make. Ti bouton wouj la. Epi ti klòch la pa bliye aktive son an pou kapab youn nan premye moun ki ap resevwa notifikasyon nou yo paske nou toujou pote bon bagay pou ou. Tout moun konnen misyon nou se fòme w, se enfòme w. Alò nou konnen mwen sou non yon asesò de Usa, nou se zanmi ki toujou ap montre w. Kondisyon ki reyini e kòman pou kapab posede yon viza pou kèlkeswa peyi l te ye a, swa le Kanada, swa Lèzetazini, e Brezil, etsetera. Ok, se domèn nou e se spesyalizasyon pa nou, e si ou son moun ki poko vizite nou nan biwo nou, inbox nou nan kòmantè nou, epi nimewo telefòn nou nan tout peyi a, E nan tout mond lan, nou gen nimewo si w Etazini pou rele nou an dirèk, nou gen nimewo tou si w Chili pou rele nou tou an dirèk oubyen pou jwenn ansanm avèk nou. E si se Ayiti ou ye tou, ou bezwen yon reprezantan nou, nou gen nimewo. Si w Brezil tou, ou bezwen yon reprezantan nou tou, nou gen nimewo. Okontrè, e nan jou yo la, nou gen pou nou fè yon touno Brezil, pou nou ale rankontre avèk yon ansanm de jèn sou Brezil tou gentan ajanda randevou paw la pou kapab konnen kilè e mape sou sòl la pou nou kapab rankontre pou nou pale nou menm nou la pou nou sèvi lemond an jeneral jodi a nou vini pale ou pou nou pa dire twòp de yon bagay anpil moun poze tèt yo kesyon e gen anpil nèg yo tou ki bay fo aplikasyon oubyen ki difisil ki pa reyisi jodi a nou vin ba ou l kisa l ye se trè senp. Anpil moun pafwa konn ap ekri on lòt moun sou wastap epi li twouble l voye mesaj la ba ou. Pafwa ou menm ou toujou konn dèyè kirye pou konnen kisa mesaj sa di. Pafwa mesaj la konn nan avantaj ou. Paske moun lan li gendwa ap pale ou mal ak on lòt moun. Pou vi ke se ou l ap pale mal, sa vle di ke se ou menm ki nan tèt li. Ebyen lèl rale telefòn lan li voye mesaj la ba ou. Lè sa se son pyèj yo tap tann pou ou, ou tou konn gen ide. Pafwa pwòp madanm ou tou oubyen pwòp mari ou konn ap ekri ak yon lòt moun alò pou vi ke sa va ou li pase plis tan nan ekri li voye mesaj la ba ou. Fanm sa oubyen nèg sa gen dwa se twonpe li ta pral twonpe ou. Li kouri efase mesaj la pou ou pa gen tan wèl. Ebyen jodi a mwen vin montre ou kòman ou kapab e dekouvri reyèlman kisa moun sa tap di. Ann al gade ansanm avèk mwen, swiv videyo a. Pa bliye m di w, si w poko abòne, peze ti bouton wouj la. Medam e mesye jan nou te pwomèt ou la kote ke nou pral moutrew pou ou kapab li yon mesaj whatsapp yon moun te fin ekriw epi li kouri efasel premyeman nou antre nan google play store Mwen tou gen aplikasyon sa la nou pral sèlman enstale l li rele Ung Sin li ekri UNSEEN se yon non aplikasyon an anglè nou ap enstale l aplikasyon an pa pran tan pou li enstale alò fòk mwen di w tou tout sa wap enstale wap telechaje sou telefòn ou se an fonksyon de kantite entènèt ke ou menm ou genyen Ok medam e mesye an nou ale pou nou wè koman sa pral fini imedyatman ke aplikasyon an telechaje etap pa etap nou ap kapab montrew koman ou kapab li tout mesaj yon moun ekriw sou Bueno, imedyatman aplikasyon an fini telechaje, nou bay klik avèk tout sa ki di otorize yo, epi aplikasyon an se konsa l ap vini. Se kòmsi m te kapab di ou se yon dezyèm Wastap ou genyen oubyen yon dezyèm Facebook oubyen yon dezyèm Messenger. Ki kote m bezwen rive avè w, se ke aplikasyon an li menm fonksyon li vin jwe, e montre nou jan pou nou telechaje, lè nou fin ouvri l, bon sa k fè nou pa wè twòp demach nan lè m ap ouvri l la, se ke Mwen te deja gel enstale deja. Men depi nou fin ouvril san nik klike klike klikle se pèmite pèmite yap baw tout sak pase ok. Tankou si nou gade sa se yon se yon seri de konvèsasyon moun ekri sou wastap konvèsasyon tou mwen menm mwen fè Epi tout sa yo vini jwenn mwen. Ki kote m bezwen rive avè w, m pral montre nou on telefòn ki ap voye on mesaj ban mwen, l ap siprime l, epi m ap wè l sou aplikasyon an. Kisa l ye? Aplikasyon an, ki wòl li vin jwe? Li vin jwe wòl se ke imedyatman on moun ekri w yon mesaj sou wastap, menm lè ou menm ou poko li l, li gentan monte nan aplikasyon an. Sa vle di, aplikasyon an gen yon memwa ki kenbe li. Sa vle di ke menn lè moun lan vin efase li, lè w monte sou wasta pou nòmal, w ap wè moun lan efase l, men lè w ale nan aplikasyon an, w ap kapab li l. M pa konn si nou konprann sa m vle di nou an. M pral montre w yon moun ki pral voye yon mesaj ban mwen, m pral montre w yon lòt telefòn k ap voye yon mesaj ban mwen, l ap siprime l. Lè m monte nan wastap mwen, m ap wè mesaj la siprime. Men lè m ouvè paj aplikasyon an, m ap jwenn mesaj la. Paske aplikasyon an gen yon memwa entèlijans ki rapid, ki gentan kopye mesaj la. An nou gade Pou nou wè sa mwen ap di nou an. Tout moun konnen mwen rele Janti. Ok, men telefòn sa ki pral voye yon mesaj ban mwen. L ap di m Ola. Ok, li di m Ola, epi li kouri efase l. Avan m wè mesaj la, li kouri efase l. Ok li kou efase l. Tout moun wè mesaj la rete a kou mak efase. Kounya m pral montre nou kote ke lè m ouvè telefòn man malgre l kou efase l map gentan wè sa l te di m. An nou al gade ansanm. Ok mwen ouvè telefòn mwen la. Mwen antre nan wastap mwen. Ok m antre nan wastap mwen m wè Siya te voye yon mesaj ban mwen m wè l efase l. Ou wè? M di, Kèt, ki mesaj li te ekri m? Ebyen, pa bliye m te di nou, aplikasyon an rele Onsen. Pa bliye m te di nou aplikasyon an se li menm ki gen memwa, li gentan kouri kopye mesaj la avan ke mwen li l. M ale nan aplikasyon an. Lè m antre la, kisa l ap di m? Mene, w ap wè sa l di m. W ap wè l ap di m, Siya te voye 2 mesaj Ola ban mwen. Epi lap voye dim ankò li efase mesaj yo. Eske nou wè? Men kòman ou kapab li mesaj sou wastap lè yon moun ekri w. Men vrè aplikasyon, men vrè trik, men vrè mwayen. Si w renmen videyo a, bay like la. Si w gen yon moun ki konn gen menm pwoblèm sa ansanm avèk ou tou, rekòmande l videyo sa. Mèsi paske nou te aksepte swiv.